Nou di Bondye mèsi pou gras li paske l renmen nou, li vle nou, men nou menm nou pa renmen l. E Bondye te itilize m pou m te vin nan Maten Deba, e mwen t al mande Bondye pou l eklèsi m plis paske m te twouve m pa t pale ase. Ebyen maten an, Lesenyè te etone m, li te vrèman etone m, kote li t ap ban m yon pakèt lòt mesaj ankò maten an. E li dim li pa voyem lot kote li voyem nan maten deba paskel gon misyon pou maten deba nan peyi dayiti e maten an mpa vin la nan lòm mwen paskem patap kapab pale gwosè bagay sa yo se letènèl ki ma anvwaye amèn e kot o o ko pat ou e pa kot ou e kot ou ka e pa kata ou e pa kot ou le san de jezi nan peyi a kounya menm. Le sang de Jésus sou chak nasyon an kounya menm ke lespri de liberasyon kapab antre kounya menm nan peyi a dan le non de Jezi ke espri de liberasyon kapab antre nan chak grenn ayisyen dan le non de Jezi ke zye pèp sa kapab ouvri kounya menm dan le non de Jezi ke tout espri ke tout espri ki ta bloke pèp sa nou deklare dife e anatèm dan le non de Jezi e nou libere chak nasyon chak pèp dan le non de Jezi. Ayiti! An avan! Alelouya! Ayiti! An avan! Alelouya! Yes! E mwen di Bondye mèsi maten an, paske mwen vin la. E maten an Bondye t ap itilize m ankò, li di m konsa ke pou m di chak moun ki gen lò ak dyaman pou yo sere yo yon kote byen lwen pou li, moun ki gen kuiv pou yo rasanble kuiv, sere kuiv yo pou li. Li mande pou chak Ayisyen, moun ki genyen makèt yo, moun ki genyen magazen yo, pou yo kapab desann manje a a zewo pou li. Pou yo desann tout manje nan peyi a a zewo. E moun ki pa ka achte manje, tande wi Ayisyen, moun ki pa ka achte manje, ki pap gen kòb pou y achte manje, pou magazen yo fè yo kado farin, lwil, sik, Nou tande wi. Moun ki ka achte manje peyi, y ap achte manje peyi ki se diri an. Men moun ki pa ka achte manje peyi, se sak diri an, pou yo lave diri an pandan 4 fwa. Apre sa, li di pou nou achte medikaman. Medikaman pou lafyèv, pou grip. Pou nou achte pansman, gan, pou nou achte famadin, betadin. E pou nou achte aparèy pou kontwole tansyon, aparèy pou kontwole suk, aparèy pou nou kontwole e fyèv. Li mande moun ki pa ka achte medikaman yo pou yo chache fèy an kantite pou yo mete yon kote. E li di moun ki gen espri disèneman ki va antre nan jèn, ki va priye, li va di yo ki andwa ke yo va pran. Men li pa bay moun lòd pou evakye konsa paske gen nan nou ki sipoze mouri. Li di moun ki pa gen espri disèneman yo, moun ki rebèl yo ki pa vle priye, lè nou va wè katastwòf la, piga nou kouri, pito nou rete kote nou ye a, nou priye, nou mande padon, paske nou pa t janm kwè. Li di moun ki gen lajan, ki vòlè lajan peyi a nan men yo, kòmanse al pran l nan bank, kòmanse distribiye yo, paske si nou pa fè sa, Ki di k moun ki gen lajan ni Ayiti ni aletranje y ap pèdi tout. Li di, Moun ki kapab bay moun bò lakay ou manje bay manje men ki se plis li akselere se farin avèk luil avèk sik. Li di. Epi li di ankò e pou nou pou nou priye pou l kapab di ki andwa pou nou pran paske l rezève andwa deja pou moun k ap sove yo, moun ki kwè yo. Li di pou nou achte Bib Kreyòl an kantite. Pou nou achte Bib Kreyòl an kantite, li bezwen anpil kuiv, anpil lò pou nou sere pou li. Li pa pale de ajan, li pale de lò, dyaman. Moun ki gen lakay ou, mete yo an kote. Pyès nou, mete yo an kote. Achte medikaman pou fyèv, pou tansyon, medikaman pou doulè. Li pa vin di m bay dat, ni pale de dat, li voye di nou pou nou prepare nou. Men nou bezwen farin, nou bezwen lwil, nou bezwen suk, nou bezwen medikaman, pansman. Li tap pale mwen de 5 galon dlo a, apre li di m 5 galon dlo a twò lou, gen kote l pap ka kenbe l. Men moun ki kapab achte e chache dlo an kantite, pou yo kapab e mete yon kote, galon ti galon bidon dlo yo pou nou mete yon kote, akwa tab. pou nou mete on kote. Apre sa, li di m ankò, li di mwen, e pou nou antre nan jèn pou l bay chak moun andwa ke yo dwe fè a, andwa wout yo fè a, yo gen pou yo fè pou yo ale refijye yo a, li di m tout moun pataje, li di m pou m di e mache Ti Toni pou li, Ti Toni, Bondye voye pale avèk ou. Wap desann manje a pa gade de pri cher de lajan an men Bondye vle beniw Bondye vle beniw ou wap bay kantite manje ou kapab kantite lwil chache moun ki pa genyen e le Senyè di moun ki kapab pa pran manje sa yo pa pran yo moun ki ka achte pa pran yo ni pa pran manje de fwa moun makèt yo Bondye voye di nou desann si nou bezwen byen nou sove Pataje nan richès nou yo, pataje nan byen nou. Li di ankò, sa fè Li di lemond antye, li pa voye di Ayiti sèlman, li voye di lemond antye. Pou ki rezon? Li voye di sa fè l pral touche lemond antye, se paske pou lòt peyi pa vin ede nou ankò. Pou lòt peyi pa vin ba nou èd paske tout peyi pral gen pwoblèm pa yo. Ayisyen pral retire ayisyen parèy li nan tou ak sal pwosede, nou pa bezwen ni dlo, ni manje kap sòti nan lòt peyi yo ankò, se pwòp ayisyen ki pral aranje yo pwòp yo menm ki pou fè sa ki gen pou fèt la. Se mesaj sa ke mwen te genyen maten an, ke Le Seyè tap konfime m avèk dlo nan zye, kote li di gen anpil moun ki pral pran wout a pye, ki pral chache yon kote pou yo mete tèt yo, men li di se lave men su atè, fòk nou priye dabò, fòk nou lave nou dabò, fòk nou netwaye nou dabò, se pa kouri kite yon zòn al lon zòn, fòk nou eseye aplike tout sa li di nou nan di kòmandman de Dye a, epi priye ak fanmi nou, mande Bondye direksyon kote pou nou ale paske li gentan aranje yon teritwa pou ayisyen ki ap sove yo. E li di tout moun ki te pran lajan peyi a, li konnen lajan yo la, li di moun ki gen kofrefò yo retire kofrefò nou kote nou mete l la, pataje nan kofrefò nou yo, nan kòb nou, men sere lò avèk kuiv pou li. Se tout mesaj sa a ke nou te genyen maten an, ke Bondye te konfime nou, e lè n ap mande Senyè a nou p ap kapab bay mesaj lan jodi an, li di m si m pa degaje m, l ap pran m. Se sa fè maten an, mwen te soti pou m te vin la pou m te kapab distribiye mesaj lan. Ke moun ki gen manje lakay ou kòmanse distribiye ak lòt moun. Moun ki gen kòb an kantite k ap pouri yo, kòmanse distribiye ak lòt moun. Paske se pa sèlman Ayiti ki pral frape, se lemond antye paske Senyè a di li pap kite lòt nasyon vin ede nou ankò. Bon.
Ok. Mwen gen de twa ti kesyon. Wi.
Bon.
Men m ap kòmanse pa dènye a. Dènye a ou di an, Senyè a di w s, pou w vin bay mesaj la, lè w di ou p ap kapab, li di w si w pa vini, l ap pran w. Se pa sa? Se pa sa w di? Nan. Paske dèfwa nou toujou kite yon pèp ap soufri sou konsyans nou, paske nou toujou pè fè travay Bondye nan lòd e disiplin, e se sa fè ki, ki, ki rann nou jounen jodi an, lè a rive sou nou ke, erezman, legliz yo pa fè travay yo, Lòt moun pa fè travay yo, youn ap gade sou lòt, lòt la di se zafè pa m, se zafè pa yon lòt. Leseyè li menm, l ap chache fè yon bagay, ke li renmen nou anpil, e li vle sove nou, si se ta pou Senyè a, li ta renmen libere Ayiti ak tout Ayisyen ki Enben, m ladan. pral pran yon ti konsiderasyon.
Sipozon, maten lè m rankontre w la, si m te di m p ap ka resevwa w, kounye a se pa ou li t ap, li t ap pran se mwen li t ap pran? Bon!
Li konnen gen moman sa yo. Petèt li te ka pran ou, sa pral depan si w te kite jounen. An li te ka pran m? Wi, petèt si w te kite jounen an pase, ou pa t mande Leseyè padon. Non, men m pa t gen responsablite.
Non, ou gen dwa pa t gen responsablite, men ou gen yon responsablite pou w tande m, pou w fè mesaj la pase.
Se paske l konnen w gen kapasite a ki fè l voye m. Bon, mètnan, an nou di, pandan m wè ou kòmanse pale epi m wè gon vibrasyon, gon vibrasyon. D'où vient cette vibration?
Vibration sa li sòti nan non Papa nou ki se Yahweh, Yeshua Amashia, le vrai créateur, le vrai Dieu an, moun ki kreye la terre, ki kreye la nature, ki kreye l'homme nan, se lakay li ke li sòti, paske plizyè fwa moun ap vin pale, li poko janm ebranle, men li vle ebranle paske li fache. Wi, men m wè ou rive yon kote jiskaske. Wap pale epi dlo ap koule nan zye w. Eeh sa fè mwen ap kriye se paske mwen te di senyè a m pa kwè tout sa lap voye dim yo kreye yon bagay ke se li menm kap pale avèk mwen epi li fèm santi yon doulè tankou se yon moun ki gen tranche pou pèp lan se sa fè mwen vin paka sipòte ankò ke dlo ponpe nan zyem. Eske ou santi w byen delivre mesaj la? Eeh mwen santi mwen bay mesaj lan men mwen santi gen moun ki ap inyore sa paske yo pa vle konprann Menm oparavan, lè Lesenyè a te voye m bay di kòmandman an, mwen resevwa anpil apèl, paske Senyè a pa t ban m lòd pou m te ouvri telefòn nan tousuit. Li te di mwen m ap ouvri l sou konbyen jou, paske gen moun k ap fè dèzatak tou. E, lè m vin ouvri telefòn nan, mwen byen kontan, e mwen beni lòt moun ki te asepte mesaj lan, ki te tande l, ki rele m, e ke Lesenyè te mete nou priye avèk yo e libere yo, e anpil bagay fèt atravè telefòn nan ak moun ki te rele nou nan telefòn yo.
Bon travay kouraj Merci e map di nou kouraj tou priye konnen Bondye egziste mete Bondye anndan nou e renonse a tout sa ke nou panse yo di nou ki te ba nou endepandans yo epi chak kote nou pase fè mesaj lan pase jan nou kapab e si nou genyen pataje a a fè sa Bondye di nou e konsilte Bondye tou paske li prè pou l pale a chak grenn moun pou l di nou ki andwa pou nou pran paske li rezève andwa il kote ke paske si m pa kache de di nou. kit anba, kit nan isit, kit anwo, se kòm si Ayiti pral tounen yon lòt il. Se kòm si nou pral pran yon lòt endepandans, men endepandans la se le Seyè menm ankò ki pral bay li. Mm-hmm. Ke pou l fè yo respekte ki as nou ye.
Ebyen eh ke Bondye beni ou. Merci et bon Dieu béni nous. Shalom, shalom. Ba, bon travay. Avec bon nous travay, kouraj, kouraj.
Merci.
Nan non Bondye. Bon! E, sèvis maten deba.